Tchuiss promo.
Sa kap fèt sa kap fèt Fednaelle François te live sou Instagram ak Fredly Jean Baptiste ke l trete de frè li, de manadjè li. Yo pale de preparasyon kap fèt pou antre Fednaelle nan peyi Etazini. Ann al gade on ti pati nan live la. Pati de staff lan. Donk E Fednaelle pale lè poul pale men si moun an pa gen poul di nan moman an pa gen. Li enpòtan tou pou tande tout sak pral pase nan festival lan fòk mwen konnen paske nou konnen se premye fwa mwen pral patisipe donk se nòmal pou mwen te tande sa Fabienne tap di trè enpòtan pou mwen. Donk freo manager mwen nan vrèman ap prepare pou festival lan donk mpanse ke Depi Depi kilè? Depi semèn nan la nap wè anpil bagay chanje, nap wè anpil bagay kòmsi anpil preparasyon kap fèt. Nou gen pou nou wè, nou gen pou nou wè koze, nou pral wè koze. Nou pral wè koze. Gen moun ki, gon moun ki mansyone, Gon moun ki mansyone e pou e makeup artist pou like moun kap responsab bay sa yo so fednaelle gen moun kap e responsab pou e fè makeup pou li fè tou e tou spesyalman mpushing beauty salon epi nou gen designer moun kap gen pou li pou fè sa yo so mpanse kòmsi lè nou di yon bagay se mwen pran mwen pran tout bagay nèt an konsiderasyon menm lè nou wè mpa reponn Atan men m pran tout konsiderasyon nèt yes Fednaelle lap byen bèl yon moun ki te poze yon kesyon konsa Fednaelle ap byen bèl wi lap vrèman byen bèl sa nou konnen pati sa nou pap neglije li epi m pa konnen si gen lòt kesyon Fed nou ka reponn yon senp kesyon avan nou ale m panse sa ap fè plezi.
Non nou pa vreman gen kesyon non ana epi tou. Donk nap tann um, fanatik yo pou yo vin achte tikè an paske li enpòtan pou yo la e fòk nou gen tikè nou nan men nou avan menm ke jou an rive pou nou pa nan kouri donk nap tann yo freo. Melo mèl de mèl kòman ou ye melo e Ped. Mwen genyen ok mwen wè 2 kesyon. An nou an nou an nou evite pa pa mansyone lòt moun jan m di nou an nou fokis sou Fednaelle fokis lan se sou Fednaelle ke l ye an nou kontinye pouse ti bourik nou n ap kontinye pouse ti bourik nou. Ok nou gen yon yon atis ke n ap swiv donk nou mande pou l travay pou l satisfè nou egzakteman li li travay, li li fè tout sa l kapab pou l avanse, donk li pa e pa bak l ap fè epi li pa mete l nan pozisyon pou l kòmsi pou lòt moun pale kòmsi pale mal de li menm oubyen pou fanatik yo ta wont de yon bagay kèlkonk l ap fè. Donk si mwen menm m mete m nan pozisyon pou m travay pou m toujou leve tèt fanatik yo fò nou menm tou nou leve tèt mwen. Donk gen de bagay kòmsi nou pa bezwen di, gen de moun nou pa bezwen ap mansyone non l, gen de kòmsi gen de bagay ki pa pou nou ankò. Nap e nap travay, nap avanse, se sa ki enpòtan. Gen de ti bagay minim, ti kesyon, ti buzz, ti bagay moun ap di, sa yo pa enpòtan. E sa yo pa ka fè m, pa ka fè atis lan pa avanse. Sa yo pa ka deranje Fednaelle. Donk, m pa vle lè nap rantre nan de bagay kòmsi ki vrèman pa enpòtan pou avansman e Fednaelle. Focus sou Fednaelle, travay map fè an se li menm ki enpòtan se li poun focus sou li e chak jou de plus Bondye ap beni nou donk se sa ki enpòtan aprè sa lòt bagay yo yo pa enpòtan yon moun ka di sal vle moun nan ka tout moun gen aksè a telefòn yo avèk yon paj Facebook yon kont Instagram donk li ka di sal vle avèl ok li ka di sal. Pa okipe nou de moun k ap pale.
Period. Jan Vag Lavi te di an, depi w gen bon kè, benediksyon ap vini tout kote nèt. Ok, depi w gen bon kè, benediksyon ap vini tout kote, y ap sòti tout kote. E nou gen bon kè, kè nou pwòp, e nou fè nou fè nou fè plis byen ke mal nou pa di ke nou nou pa fè mal non nou pa di ke nou se ti jezi nan po krab nou pa di ke nou se sen m pa kwè fredly gen sen devan l m pa kwè fednel gen sen devan l pa gen moun ki adore m pa gen moun ki adore fednel non plis nou se imen nou fèt avèk chè nou fèt apati de labou. Bondye fòme nou nou sa nou ye jodia la nou gen fòm sa nou pa ti jezi nan po krab nou pa pafè men nou toujou batay pou nou toujou genyen meyè vèsyon de nou menm nan nou toujou travay pou nou mete nou on top nou toujou travay pou nou fè on fason pou nou kapab kenbe batay pou nou rive atenn nivo pèfeksyon ke nou bezwen nou pa pafè donk e nou pa nou eseye fè plis byen ke mal. Kontinye sipòte nou, kontinye ankadre nou, kontinye gade nou, kontinye like nou, kontinye pataje nou, kontinye renmen nou, kontinye beni nou, kontinye priye pou nou epi tout bagay ap fèt ok so an nou fokis so nou an nou kontinye pouse ti bourik nou nou pa gad agoch nou pa gad adwat epi nou avanse that's it.
Pa okipe nou de moun kap pale donk se fòk moun nan pale gen de moun yo la pou sa donk se yo ki pou pwomotew. Peu enpòt wap peye yo ou pap peye yo, yo la pou yo pwomote w. Kit yo fè l pozitif, kit yo fè l negatif, li fè l kanmenm. Li fè l kanmenm.
Thank you Ramsly. Ou gen yon pakèt moun ki ban m badge tou wi by the way anba live lan. E kesyon, e Keryu mande kilè èske lap vin New York? Yes, Fed ap vin New York. E ok gon moun ki mande e Reina 15 se kisa Fed ap fè menm ki prodwi lap prezante ok ou pa konnen sa ka rive ou pa konnen Fednaelle son aktris e Fednaelle son aktris ke li ye donk lap vin host yon Evenman. Son aktris ke li ye, donk zanmi ki mande kisa lap vin fè, donk mwen di w Kerryo, Fednel ap e New York soon very soon, osito ke nou gen dat lan nap fè ou konnen. M panse ke sinema li vrèman li bezwen li bezwen li bezwen sipò nou tout e si nou te voye yon bon pwojeksyon deyò a M panse ke gon pakèt moun ki tap ka fouye men yo. M gen de seri de moun m ka entegre anndan sinema a, ki ka ba l on lòt direksyon. Paske m ta renmen pwomosyon, menm jan jodi an, se avèk fyète n ap pale de pwomosyon ki genyen, e Gessica Généus, e m pap menm pale de pwomosyon Smòy Nwazi, Reginald Lubin, e Larosilière, m pap pale de pwomosyon sa non, Clarens Renois, M ap pale de pwomosyon pa egzanp e ki genyen e e kòman misye rele e Paul Henri Atis e ki genyen Gessica Généus de moun konsa so jenerasyon sa nou gon pakèt bèl aktè nou gon pakèt bèl aktris ladan li so men le fèt ke nou gen pa konnen gon imaj ke nou pwojte de yo a paske gen moun k ap gade w gen moun k ap swiv ou m konn rive de seri de kote m ap jwenn de seri de ti manmi Tankou m sonje pandan plizyè fwa m al dèyè Giovanni lekòl, by the way demen se fèt ti gason m lan Giovanni, m al dèyè Giovanni lekòl, Fed, si w ta wè yon ti manmi, ke m pa konn kòman ti manmi an chita l fè gade m, ti manmi an ap di m men tèl cho m te fè, men tèl rad, men tèl si, men tèl sa k te sou mwen. Gen moun k ap gade w, gen moun ki swiv ou, gen moun ki pa fòseman moute la, ki pa fè kòmantè, men li la, ou pa wè l, epi k ap swiv ou. Lèw bay yon dezòd ou kay moun sèy kou li diw waw janm renmenw Fednaelle ou konnen tèl bagay tèl bagay sim te ou m tap fèl konsa pito evre epi moun nan ap diw men depi kilè ke lap swiv ou tout sa wap fè se bat ou fèl byen tout sa wap fè se bat pou fèl byen fèl ak tout kèw ak tout ou menm san rezèv ou wè sinema gen yon pakèt moun kem konnen ki ka vini ki ka fouye men yo ladanl ki ka sponsorize ki ka agrandil. Men nou sipoze gen yon bon konpòteman. Nou sipoze gen yon bon imaj ke nou pwojte. Ah, se sa. Ok? Li Yo, tra- Tè ta fè travay ou travay. e si ou pat menm espere ke yon jou tap wè moun sa e moun sa kap felisite ou e moun sa k rive sou ou ki pwopoze ou kòmsi pou l fè pwojè avè ou swa ke li gen pwojè kòmsi li ta renmen ou patisipe avèk li donk se travay travay epi mete prensip paske tout sa wap fè fò konnen fòk ou gen prensip fòk ou mete prensip ladann. Ou nouvo sou chanèl la ou renmen travay la pa kitel son pa abòne kòmante like pataje video sa epi pa bliye klike sou ti klòch la pou ka premye moun ki wè video nou yo lè yo lage.